Mèkredi 19 jen 2024, medam mesye, gwo bonjou bonswa pou nou tout, byenvni nan kad prezantasyon jounal spesyal sila ke nou toujou pran plezi pou n prezante w an kolaborasyon avèk voa Kreyòl Lavwadlamerik nan Washington DC. Nan sa ki gen pou wè avèk aktyalite a pa bò lakay pa nou, Premye Minis Garry Conille vizite biwo CEP an ki twouve l nan Petyonvil, selon yon nòt biwo kominikasyon Premye Minis lan mete deyò, men kisa ki ekri ladan. Premye minis Doktè Garry Conille rankontre pèsonèl teknik Konsèy Elektoral Pwovizwa madi 18 jen 2024 lan, bi vizit sa se te pou l voye yon sinyal klè de volonte li genyen oubyen gouvènman li an genyen pou yo kapab genyen konesans de eta dè lye enstitisyon an e akonpanye teknisyen yo anndan administrasyon elektoral lan enben ki dwe prepare yo pou yo kapab mete an branl dèske leta pral kòmanse avèk pwosesis elektoral lan, se sa premye minis lan li fè konnen. Pandan vizit sa, doktè Garry Conille pwofite pou l reyitere angajman gouvènman li an pou l akonpanye konsèy prezidansyèl tranzisyon an eh pou yo travay pou yo kapab garanti kondisyon relativ a òganizasyon eleksyon onèt, kredib ak demokratik nan peyi an pou kapab renouvle pèsonèl politik lan konfòmeman avèk sa preskri akò 3 avril 2024 lan li prevwa. Enben, pou yo rive la, chèf gouvènman li di li konte sou kolaborasyon tout aktè ki konsène yo pou yo kapab kreye yon sinèji epi kreye yon klima sosyosekiritè pou yo kapab enspire konfyans ak popilasyon an epi avèk ansanb de pati oubyen pèsonalite k ap gen pou y al patisipe nan pwochèn konpetisyon elek Elektoral yo. Epi fòk nou di, yè se te gradyasyon yon ansanb dajan ki fè pati de nouvèl inite spesyalize lapolis yo. Enben nan okazyon an, genyen Premye Minis Garry Conille ki te prezan, genyen tou Frantz Elbé kòm ansyen DG lapolis ki te prezan. Yon lòt kote, genyen Edgar Leblanc Fils ki se aktyèl konseye oubyen ann di aktyèl nouvo. Prezidan CP a ki te prezan, enben nan sikonstans la, ansanm de mesye sa yo, yo pwomèt pou yo bay tout mwayen nesesè avèk lapolis lan pou akonpanye enstitisyon polis lan, enben pou kapab rive fè travay li kòmsadwa. Epi genyen chèf gang Ba Dèlma, Jimmy Chérizier alyas Barbecue, enben Barbecue lapolis ap chache aktivman, Selon sa Babekyou fè konnen, enben genyen yon ansanb de polisye ki te nan konfyolo avè l nan kesyon vann li zam, bal, avèg ann di lòt mwayen lapolis lan te ba yo, enben Babekyou li di l ap avili tout polisye sa yo e nan sans sa genyen yon polisye ki rele Lyonel Dumé ki se yon ajan udmo Ebyen Babekyou mete odyo deyò kote ke li t ap pale avèk polisye an konsènan planifikasyon yo t ap fè pou te kapab jwenn yon antant antre Bèlè avèk Solino nan kad konfli ki genyen antre 2 zòn sila yo. Yon lòt kote, genyen ansanb de komisè gouvènman anndan peyi an k ap sekwe kò yo Nan sans sa, gen komisè vil Miragwàn nan, n ap pale la de Jean Ernest Muscadin, enben mesye sa a, li kontinye ap frape fò, nan semèn nan, Jean Ernest Muscadin, enben l te mete dòmi nan je yon bandi ki se Junior Jean Joseph. Epi pou n fini nan aktyalite entènasyonal lan rapidman, gen Prezimdan Vladimir Putin ki siyen yon gwo akò patenarya ak lidè koreyen an ki se Kim Jong Un pandan yon vizit 2 jou nan Kore di Nò. Se ansanm 2 pwen sa yo avèk divès lèzòt nou pral jwenn ki pral devlope nan edisyon Jounal Lavwadlamerik lan, nou envite w rete konekte pou plis detay. 9 jen 2024 se yon jou absoliman spesyal, spesyal paske se yon jou ferye isit Ozetazini. Mwen se Jacquelin Belizaire, kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a. Aktyalite a nan peyi Dayiti, Premye Minis Garry Conille vizite lokal Konsèy Elektoral Pwovizwa a nan sa ki sanble yon pa nan direksyon yon pwosesis elektoral. Nan entènasyonal la, Prezidan Ris la Vladimir Putin siyen yon gwo akò patenarya ak lidè nò-koreyan Kim Jong Un pandan yon vizit 2 jou nan Kore di Nò. Epi reyaksyon kontinye ap tonbe aprè piblikasyon dekrè Prezidan Joe Biden ki bay stati legal pou imigran ki marye ak yon Ameriken. Isit Ozetazini, jodi 19 jen an se Juneteenth ki se komemorasyon jou abolisyon esklavaj isit Ozetazini. Donk se pwen sa yo avèk lòt ankò nou pral devlope pou nan yon ti moman tankou nou di jodi a se yon jou ferye isit Ozetazini paske jodi a se Juneteenth se yon jou kote ke y ap make kesyon abolisyon esklavaj e jodi a tou n ap gen yon pwogram spesyal avèk yon atansyon spesyal sou jou sa a, jou ke Amerika ap selebre. Men na pral dabò nan peyi Dayiti kote ke Premye Minis Garry Conille li menm li vizite lokal Konsèy Elektoral Pwovizwa a nan sa ki sanble yon pa nan direksyon yon pwosesis elektoral. Nou pral rejwenn Yves Manuel I nan kapital ayisyèn nan, Pòtoprens. Premye minis Garry Conille rann li madi 18 jen an nan laprèmidi nan lokal Konsèy Elektoral Pwovizwa a. Chèf gouvènman an te vle pran enfòmasyon sou sitiyasyon òganism lan ki genyen pou misyon òganize eleksyon nan tranzisyon sa a konfòmeman ak akò politik 3 avril 2024 la. Nou antann pa vizit sa a voye yon sinyal klè sou enpòtans Konsèy Elektoral lan ak bon fonksyonman li Se deklarasyon Garry Conille. P a pral yon pyès metrès, yon enstriman santral. Donk bi vizit jodi a se pou n voye yon siyal trè klè ke sa pral yonn nan eleman ke nou pral pase anpil tan pou n asire n ke l ap l ap mache jan pou l mache. Akò politik 3 avril lan fikse pou 7 fevriye 2026 enstalasyon nouvo eli yo an nan peyi an, selon PM Conille. Si n vle respekte echeyans ki fikse pou òganizasyon eleksyon yo, fòk depi kounye a nou reflechi sou evantyèl difikilte ke nou dwe fè fas. Si nou vle respekte delè ke nou genyen pou n fè eleksyon an, fò n kòmanse reflechi sou tip de pwoblèm sa yo kounye a. Fò n kòmanse adrese yo e fò n kòmanse gen solisyon pou yo. imedyatman. Donk se egzakteman sa nap vin chèche. Vizit sa a bò kote Premye Minis Gary Conille vini a on semèn de ekspirasyon delè 60 jou manm Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an te genyen aprè enstalasyon yo pou te mete sou pye CEP an. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl.
Donk nou kapab wè ke gen anpil reyaksyon ki ap sòti sou plizyè aksyon e aktivite nouvo ekip gouvènmantal la e se konsa ke ansyen depite Déus Deroneth ki li menm li plede an favè yon mizanplas yon sekreteri deta kolektivite teritoryal pou devlopman sa l rele devlopman dirab kapab fèt nan peyi Dayiti atravè lameri ak kazèk. Ronald Toussaint se korespondan nou nan Pòtoprens. San otonomi administrativ ak finansyè, kolektivite teritoryal yo, kasek ak meri yo, pap ka gen devlopman dirab nan peyi Dayiti dapre spesyalis nan domèn sa a. Doktè an ekonomi Deus Deroneth, ansyen depite senkantyèm lejislati, kòdonatè jeneral Konsèy nasyonal senpozyòm sou lagouvènans CNSG deja òganize 2 senpozyòm atravè 10 depatman jewografik peyi Dayiti pou kapab ranfòse solidarite ant diferan aktè nan gouvènans lokal yo ak pou ranfòse yon kolaborasyon etwat ant otorite santral ak kolektivite teritoryal yo nan entansyon pou bati yon avni pwospè ann Ayiti. Aujourd'hui la faute est à nous Haïtiens mais aussi la solution est à nous Haïtiens mais fòk nou ale sou de nouvelles bases. La nouvelle base aujourd'hui n'est autre que la bonne gouvernance pour un développement durable, la décentralisation d'Haïti pou ke gen cohésion et inclusion sociale pou tout kote nan peyi an patisipe nan lajan peyi an, nan projè peyi an, pou tout lè ni entènasyonal kap aji ni se leta ap aji pou l konnen l aji ni nan depatman yo, ni nan komin yo, ni nan seksyon kominal yo. E twazyèm bagay la, jan OEA te di l, jan Nasyonzini konnen l, tankou tout nasyon sou latè ki devlope, nou fèt pou nou retounen vè lendistriyalizasyon, paske o diznevyèm syèk Ayiti te kòmanse leve kanpe pou l mache, nou vin tonbe paske nou jete lasyans. Fòk nou retounen pran syans, nou retounen pran lendistriyalizasyon pou nou kapab mache ansanm e lè sa a w ap wè nou gen otodetèminasyon an e n ap gen souverènte nou. Sou baz sa a, ansyen palmantè a plede an favè yon Sekreteri Deta Kolektivite Teritoryal pou otorite pwovensyal yo kapab byen reprezante piske san pouvwa lokal yo pa p ka gen devlopman dirab nan peyi an. Se pou sa menm nou mande, pami lè estrikti ki la nan koze desantralizasyon yo, ikonpri la Federasyon Nasyonal dè Mè, FENAMH,

pou yo kapab gen yon rega arete sou lè kolektivite teritoryal, men pou moun k ap touche koze kolektivite teritoryal yo, se yon moun ki metrize l e ki konnen kòman demach fonksyònman yo li fèt. Doktè Deroneth di y ap pral òganize 2 senpozyòm tou nan komin ak nan seksyon kominal yo pou sansibilize aktè yo sou kesyon an. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens.
Donk se te yon koudèy sou aktyalite a nan peyi Dayiti. Nou pral nan entènasyonal la. Spesyalman nou prale isit Ozetazini avèk kesyon imigrasyon. Ebyen gen anpil reyaksyon ki kontinye ap tonbe apre piblikasyon dekrè Prezidan Joe Biden ki bay stati legal pou migran ki marye ak yon sitwayen oubyen yon sitwayèn ameriken Jean Robert Philippe li menm se ke l ap swiv pou nou kesyon imigrasyon e Jean Robert gen anpil reyaksyon ki tonbe non sèlman bò kote repibliken men bò kote demokrat epi tou se pa lè yo fin pran dekrè a genyen yon pwosesis pou kapab jwi de byenfezans oubyen benefis dekrè sa a? Pale avè nou. Wi, efektivman Jacqueline, dekrè sa a, antouka nan mwa k ap vini la oubyen nan semèn k ap vini la yo, gouvènman an, administrasyon an pral pibliye machasuiv yo, kiyès moun, ki kondisyon pou moun reyini, kisa pou ou genyen pou ou jistifye tout, pou ou konfime ke ou menm ou kalifye. Alò lè n pale de imigran ilegal, se alò daprè dekrè a, Demokrat yo bat bravo, Repibliken yo pa kontan ditou. Antouka, pou moun ki, imigran ilegal a vle di ke fò w t ap viv nan Ozetazini. Pou w te gen dizan pou pi piti ke w t ap viv Ozetazini ilegalman. Donk ou pral gen pou prezante prèv ke w ta, ki lè w te antre Ozetazini, ki jan w te fè antre, ki kote w te pase. Pami prèv ke yo pral mande. E answit. E dekrè a tou kouvri pou timoun pa egzanp. Timoun e ki gen mwens de 21 an enben yo menm depi youn nan paran yo se ta va sitwayen ameriken enben dekrè sa yo menm yap kouvri yo. Alò sa ki enpòtan ladan l e yon moun ki kalifye oubyen ki son imigran ilegal Ou kapab fè e ke w kouvri distans, pa egzanp, dizan e dizan imigrasyon ilegal la Ozetazini an, ebyen ou kapab e fè aplikasyon pou rezidans ou etseteram vin sitwayen ameriken pi devan, men san w pa bezwen kite peyi ou kontrèman avèk aktyèlman jan lwa ye kounye a, si ou gen yon aplikasyon kap fèt ou dwe kite peyi a.
Prezidan Joe Biden anonse madi 18 jen an mezi pou soulaje madanm oubyen mari sitwayen ameriken k ap viv ilegalman Ozetazini depi 10 an pou pi piti. Benefisyè yo dwe ap viv Ozetazini jisko 17 jen 2024 pou yo kalifye. Yon mezi ki vize kenbe fanmi yo ansanm olye pou divize yo, daprè militan k ap defann imigran yo. Daprè nouvèl yo, anviwon 500 mil imigran kalifye pou fè demand rezidans san yo pa kite peyi a avèk posibilite pou yo vin sitwayen ameriken. Anviwon 50 mil timoun ki gen mwens ke 21 an e ke youn nan paran yo se sitwayen ameriken kalifye pou aplike pou rezidans san yo pa kite teritwa ameriken an. Daprè ekspè yo, desizyon Prezidan Biden pran la a sanble l ap koutize elektè latino yo k ap viv nan eta ki kapab balanse eleksyon an swa nan kan demokrat yo oubyen nan kan repibliken yo. Militan ki pa dakò avèk dekrè a kapab ale nan tribinal pou ranvèse l. It is very important that we permit families to stay unified when someone is married Senatè demokrat Massachusetts la Elizabeth Warren, ki t ap reyaji sou desizyon an, deklare li trè enpòtan pou n pèmèt fanmi yo rete inifye. Lè yon moun marye ak yon sitwayen ameriken, pèmèt fanmi sa yo viv ansanm yon fason pou timoun yo pa p mande lè yo soti lekòl oubyen prale lekòl si wi ou non manmi oubyen papi ap tann yo lakay. Prezidan Biden sèvi avèk zouti sa a pou l eseye vanse valè pèp ameriken an.
Òdepa, senatè repibliken Eta Lwizyàn Bill Cassidy deklare l ap eseye mache sou yon liy ant liy pwogresis goch ki vle fwontyè yo Ohio, Sherrod Brown deklare meyè ide a se pou Kongrè a finalman Vote yon pwopozisyon lwa avèk sipò 2 pati yo. Answit vote yon pwopozisyon lwa sou imigrasyon. Prezidan 2 pati yo echwe nan sans sa a. Mwen espere nou fè l yon fason pou n fè yon diferans reyèl. Obsèvatè yo kwè desizyon Prezidan Biden nan pran pou l legalize madanm oubyen mari sitwayen ameriken yo kapab ranfòse mesaj kanpay li a pou l sipòte yon sistèm imigrasyon pi imen epi montre diferans ki genyen ant li menm avèk kandida pati Repibliken an, Donald Trump.
Anons sa a kowenside avèk anivèsè pwogram DACA a ki se aksyon retade pou timoun ki te rantre Ozetazini ak paran yo ilegalman, ansyen prezidan demokrat Barack Obama te lanse an 2012. Pwogram DACA a te anpeche depòtasyon 528 mil timoun epi pèmèt yo jwenn pèmi pou yo travay. Nan menm dekrè a, Prezidan Biden anonse mach a swiv pou rann li pi fasil pou benefisyè DACA yo jwenn pèmi pou yo travay. Karoline Leavitt, yon pòtpawòl kanpay elektoral Donald Trump lan, kalifye nouvo pwogram nan kòm yon amnisti pandan li reyitere angajman kandida Pati Repibliken an Donald Trump pran pou l retabli aplikasyon lalwa si l ranpòte eleksyon novanm 2024 yo. Jean-Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington.
Mèsi Jean Robert Philippe ou toujou sou voa Kreyòl wap swiv yon pwogram nan lang kreyòl ayisyen anvan nou ale nan aktyalite a konsènan rejyon mwayen oryan an enben nap di w ke gen prezidan ris la Vladimir Poutine ak lidè nò koreyen an Kim Hyung Hoon yo siyen yon nouvo akò Patenarya ki gen ladan yon angajman pou ede youn lòt si youn nan peyi yo ta fè fas avèk kesyon agresyon. Somè ant 2 peyi yo oubyen ant 2 lidè yo fè fas ak kritik e ak sanksyon peyi oksidantal yo. Li pa klè pou konnen ki detay ki egzatteman nan kontra a, nan akò a imedyatman, men akò sa a kapab youn nan akò ki pi solid depi fen epòk Lagè Frèt la. Tou lè 2 lidè yo dekri akò sa kòm yon gwo amelyorasyon nan relasyon yo ki gen ladann sekirite, komès, envestisman ak lyen kiltirèl e imanitè. E Lèzetazini ak alye l yo, pami yo l'OTAN, enben yo kritike kowoperasyon sa e Prezidan Putin kite Pyongyang jodi a pou mete fen nan vizit 2 jou li nan peyi Kore di Nò. Epi tankou nou te anonse l nou pral nan rejyon Mwayen Oryan an kote enben gen yon komisyon Nasyonzini ki fè yon rapò sou gè Izrayèl-Hamas la. Ann al wè sa pi pre. Biwo dwa moun nan Nasyonzini fè konnen atak ayeryen Izrayèl nan Gaza vyole plizyè fwa prensip fondamantal lwa sou lagè yo. Rapò sa a ki parèt mèkredi 18 jen 2024 la egzamine 6 frap ayeryèn fòs defans izrayelyèn yo mennen ant oktòb ak desanm 2023 a nan premye semèn gè a nan Gaza. Dapre biwo a, 200 moun ta mouri nan atak sa yo ki te vize antwòt rezidans prive, lekòl, mache ak kan refijye. Gen yon komisyon dankèt ki travay sou gè Izrayèl-Hamas la, e Izrayèl li menm te toujou derefize kowopere ak anketè yo. E komisyon dankèt entènasyonal endepandan an prezante yon rapò ki kouvri atak Hamas 7 oktòb 2023 a ak repons Izrayèl nan Gaza e nan Sisjòdani. Pou reponn komisyon, Izrayèl li menm bay lapawòl ak manman yon otaj an palan de

Pou yo kapab gen pitye pou otaj yo. The hostages need us. Souple, otaj yo bezwen nou. Ede m pou m anbrase pitit fi m nan yon lòt fwa ankò. Manman otaj sa te tou pwofite lanse apèl bay kominote entènasyonal la pou l ranje kò l bò kote otaj yo e li akize yo dèske yo pa fè ase pou liberasyon otaj yo. Aprè temwayaj emouvan manman otaj sa, anbasadè palestinyen an Ibrahim Kressichi di konsèy la li difisil pou l ta fè reprezantan plis pase 150 fami ki mouri nan Gaza avèk atak lame Izrayèl nan e li di ke menm Rapò a pa montre okenn prèv te genyen vyòl nan atak 7 oktòb la. Nou ta renmen souliye pozisyon fèm nou ki rejte siblaj k ap fèt sou sivil yo an jeneral e sa ki parèt nan rapò Komisyon an ak nesesite pou libere detni administratif yo e lòt ankò. Toujou daprè rapò a, sou 251 otaj, genyen 116 ki toujou anba men Hamas nan Gaza e gen 41 nan yo ki mouri, dapre lame Izrayèl. E otorite sanitè rejyon Gaza ki anba kontwòl Hamas fè konnen gen 37 mil 396 moun ki ta mouri nan operasyon lame Izrayèl fè depi an oktòb pase a. E sous izraelyèn fè konnen ke te genyen 1.194 mò nan atak ki te fèt an oktòb 2023. Pandansetan gen anpil negosyasyon k ap fèt ant plizyè pati pou yo wè si yo ta jwenn yon sese l fe oubyen pou ta mete fen nan gè a nan Gaza. Pandansetan, moun kontinye ap mouri puiske lame Izrayèl kontinye ap pilonnen Gaza e Rafah. N ap raple ke rapò Nasyonzini an li soti yè madi a ki te 17 jen 2024. Nou kontan dèske w rete branche e jodi a se yon jou ki trè spesyal pou nou nan Sèvis Kreyòl la. Jodi a se fèt sipèvizè nou, n ap pale de Sandra Lemaire. Donk pou tout moun ki anba live la. Edem di Sandra Lemaire bòn fèt, se sipèvizè nou, se zanmi nou, se kòlèg nou, se tou sa w vle. Donk rete branche pou nou kapab, ou menm ki sou live la, di Sandra Lemaire bòn fèt. M konnen gen anpil moun ki renmen Sandra Lemaire ki tout tan ap pale avè l sou nan live la. Enben an nou di l bòn fèt menm jan avèk tout sèvis kreyòl la. Fò m tou di ke m se yon double fèt paske genyen pitit gason m, Sébastien Hervé Bélizaire, li menm tou k ap fete jodi a, se menm fèt avèk Sandra. N ap antre nan moman ki trè spesyal la kote ke nou pral wè Fèt sa, ke yo rele Juneteenth lan, enben se Ameriken yo k ap komemore fèt nasyonal sa ki rele Junethief la jodi 19 jen an. E stajyè voa Kreyòl Jared Williams te pale ak kèk etidyan nwa ameriken pou chèche konnen ki siyifikasyon fèt sa genyen pou yo e ki jan yo kapab selebre l. Ann al rejwenn Jeanty Augustin Junior ki li menm te pote kole avèk Jared Williams nan repòtaj sa nan. Package sa nan e papye sa.
Diznèf jen se Juneteenth Ozetazini, yon fèt nasyonal kote ameriken komemore jou kote twoup federal Jeneral Gordon Gangè yo te rive nan vil Carveston, Texas, pou pran kontwòl eta a epi Asire ke tout esklav yo te libere. Fèt sa a reprezante alafwa yon jounen refleksyon ak selebrasyon, paske li make jou kote esklavaj te fini toutbon nan Sid Etazini. Texas se dènye eta ameriken ki te fè pati gwoup eta ki te echwe nan Gè Sivil la epi vin okouran de eliminasyon esklavaj 19 jen 1865, Prezidan Joe Biden te deziye Juneteenth yon fèt nasyonal nan lane 2021. Fèt la gen gwo enpòtans pou anpil Nwa Ameriken, sitou jenès la. Nou pale ak kèk jènjan nan Washington, DC. pou chache konnen ki enpòtans fèt sa a genyen pou yo epi ki jan yo selebre l. Anna Parr Jordan se yon etidyan inivèsite ki gen 22 zan.
Piske Juneteenth se jou ke esklav yo nan Texas aprann yo te lib, e piske mwen se desandan esklav Afriken-Ameriken, mwen kwè li enpòtan pou rekonèt epi selebre istwa a, moman triyonfan sa a sou peryòd sonb nan istwa nou. Darnise Perkins gen 21 lane, li fèk sot gradye inivèsite nan Washington e kounyeya l ap travay nan domèn imobilye a nan Dubai. Pou mwen, fèt la reprezante e senbolize fen esklavaj nan Texas epi yon nouvo kòmansman pou peyi nou. Dylan Thompson se yon etidyan nan Inivèsite Morehouse nan Atlanta, Jòji, li gen 21 lane e li se moun Washington. Honestly it gives me a feeling of hope, you know, a feeling of freedom that, Onètman, you know, fèt la this is ban the mwen day that espwa, mwen slaves santi m were lib. Se informed of jou their freedom, esklav this yo is the te day konnen that yo te lib, all se yon Americans jou ki make celebrate the celebrasyon lavi nwa yo, ak eksperyans nwa yo antanke moun lib Ozetazini.
Jènjan yo di yo konn selebre ak fanmi epi zanmi. M pase tan ak zanmi, jwi libète m, epi m amize m avèk moun nwa parèy mwen yo. Byenantandi, Manje antre nan selebrasyon an tou. Ane pase a, mwen te gen chans patisipe nan yon gwo babekyou pou Juneteenth ak baz mwen e sa k te bèl se ke nou t ap selebre pou yon rezon presi ki gen enpòtans pou nou.

Mwen kwè se yon jounen kote nou tout ka rekonèt jefò zansèt nou yo te oblije fè, epi anfen selebre fèt ke yo aksepte nou kòm kretyen vivan. Pou stajyè Jarred Williams, mwen se Jeanty Augustin Junior, voa Kreyòl, Washington.
E an jeneral depi gen fèt sa yo toujou gen la famiy ladan l, toujou gen manje ladan l e toujou gen mizik ladan l e jodi a tankou nou kapab wè l se yon jou ferye ke l ye e yon jou ke Lèzetazini akòde anpil enpòtans ak li se sa k fè ke menm onivo de La Mezon Blanch e nan lòt gwo enstitisyon amerikèn yo enben yo make moman sa. E n ap rete toujou nan selebrasyon Juneteenth la avèk Sandra Lemaire. Sandra Lemaire li menm l ap mennen nou nan La Mezon Blanch pou n wè ki jan sa ye, ki jan sa te ye. E jodi a ankò gen gwo responsab yo ki yo menm y ap make jou sa.
Prezidan Etazini Joe Biden selebre fèt nasyonal Juneteenth la bonè lendi 10 jen avèk yon konsè sou gazon sid La Mezon Blanch la. Vedèt nwa ameriken tankou Gladys Knight epi Patti LaBelle te pèfòme. Biden di envite yo istwa nwa yo se istwa Lèzetazini.
It's about our present and our future. Li di istwa nou se pa sèlman pase nou, se prezan nou ak avni nou tou. Se èske avni sa a se yon avni pou tout moun, pa sèlman yon gwoup Ameriken. Mesyedam, istwa nwa yo se istwa Etazini. Prezidan demokrat la lanse avètisman pou di gen kèk vye mò ak rad nouvo k ap chache wetire libète yo jwi epi rann li pi difisil pou nwa Ameriken yo vote nan eleksyon.
A day of profound weight and power, a day to remember the original sin of slavery. Li di se yon jou enpòtan e puisan kote nou dwe sonje peche esklavaj la ak kapasite ekstraòdinè nwa yo te genyen pou yo simonte defi penib sa yo epi viv pi byen nan lavni. Se yon jou ki raple nou gen anpil travay ki rete pou fèt, donk ann kontinye pran lari, ann kenbe lafwa epi sonje kiyès nou ye. Nou se etazini damerik e pa gen anyen nou paka fè si nou fèl ansanm. Nap raple ke se an 2021 Biden te siyen yon lwa ki rann 19 jen, Juneteenth, yon fèt nasyonal. Sandra Lemaire, voa Kreyol, Washington.

spesyal sa. E Marie-Luce Pierre li menm pral vin a yon jou spesyal kote ke gen yon moun ki fè yon eksperyans spesyal avèk Juneteenth lan, enben ann al wè sa avèk Marie-Luce Pierre.
Lè Opoli te gen douzan, te gen yon foul rasis ki te mete fanmi li deyò nan yon kay kote yo te rete nan Tegzas. Kounye a, militan kominotè a ki gen 97 an ap vin pi pre pou l ale nan yon nouvo kay tou nèf sou menm kwen an Kote ki gen pye bwa nan Fort Worth? I'm not a person who sheds tears often, but I got a few for this project. Mwen pa yon moun ki konn kriye fasil, men dlo te soti nan je m pou pwojè sa a. Se te deklarasyon li ki te youn nan fòs ki mennen dèyè Juneteenth ki vin yon fèt nasyonal jounen jodi a. Yon seremoni monte miray te fèt jedi sou sit la ak li ansanm ak lòt moun nan leve fondasyon pou kanpe premye miray la. Li espere ke kay la pral pare pou demenaje avan 19 jen, jou fèt la ki make fen esklavaj Ozetazini, sa ki vle di anpil pou li. We bought this lot a few years ago and of course we had no idea what the history of it was. Apre yo fin aprann ke Trinity Habitat pour l'Humanité, li te di se pa yon bagay ke li rete sou li. Men, nan dènye ane yo, li te koumanse panse pou l eseye jwenn anpil bagay an retou. Apre yo fin aprann li ke Trinity Habitat for Humanity te achte tè a li te rele CEO li a ak zanmi li depi lontan, Kate Jagger, Jagger te di ke li pa t jis nan apèl sa a. Sa gen twazan depi li te mande si li te kapab achte anpil la ke li te aprann istwa nan sa ki te rive fanmi li. nan dat 19 jen 1939. 19 jen sa a make 85 yèm anivèsè jou yon foul moun ki te fache paske yon fanmiy nwa te deplase te kòmanse rasanble deyò kay la, kay paran li yo te fèk achte a. Pandan foul moun nan t ap vin pi plis, paran li yo te voye li menm, sè li ak frè li lakay yon zanmi ki rete yon ti kras pi lwen pase kote yo te rete a. Atik nan jounal Le Epoque la te di foul la te gen apeprè 500 moun ladan l ki te kraze fenèt nan kay la epi trennen mèb yo deyò nan lari epi kraze yo. Li te di moun sa yo te vrèman devaste kote sa a. Fanmi li pa t retounen nan kay la e paran li yo pa t janm pale de sa ki te pase a nonplis tou. Li te di, Paran mwen ki te gen krentif Bondye, yo te lapriyè, yo te travay trè, trè di, epi yo te achte yon lòt kay. Yo pa t fache e yo pa t fristre, yo te tou senpleman konnen ke nou te dwe gen yon kote pou nou rete, epi yo te okipe pou jwenn youn pou nou. Yo konprann ke ou pa abandone.
Mèsi Marie-Luce Pierre e tankou nou te dil jodi a se fèt Sandra Lemaire moun pa nou sipèvizè nou chèf nou ann al ann al fon ti gade yon ti video ke nou vle pataje avè w ki gen rapò avèk Sandra Lemaire.

Vera ke nou renmen w e nou pran plezi travay avè w se toujou yon plezi pou nou ansanm pou nou travay ansanm e nou swete w tout sa ki bon donk bòn fèt m ta di l nan tout lang m konnen sè Jodigues ta di l nan tout lang men mwen menm sèlman sa m ka di w se bòn fèt nan non tout sèvis kreyòl la e se avèk souwè danivèsè sa ke n ap mete fen nan pwogram nou m pa ka ale san m pa swete Sébastien Bélizaire ki se pitit gason m bòn fèt tou k ap fete jodi a bonswa tout moun a demen.